Antanke yon pitit prezidan, yon nèg ki edike, ou fè anpil pakou, ou gradye, ou gen brenn. Men jodi a, m pa pè di ke ou desann trè ba. Paske e gason ki toujou, depi gason nan nivo, l ap toujou desann pi ba ke lè li chwazi yon moun. Men sa m ap swete w frè a, piga chwa sa kale w Piga chwa sa kale w. Ok pou nou komanse video a e nap komanse avè ti foto sa Madame se pa malo m vin pale non ou gentan konnen slogan deja se pa malo m vin pale non m jis vle fè w konnen ke ou te gen yon pase ki pa te tro bèl epi si w vin chanje nou pa ta renmen ou fè nou wont E nou pa ta renmen mistre tou? I wont poum pa wè idip m te pale deja. Ou tande? Jovelin, Ok, nap kòmanse avèk tout konvèzasyon e limena a. Ou tande? Kote? Avèk yon fiy parèy ou. Bondye te voye yon gason e yon fanm ou ou melanje bagay yo. Jounen jodi a, ou mye plase pou tout zye fikse sou ou manman. Depi lèm avèw, M te konnen ou pa t ap ka okipe m menm si ou te vle. Tande cheri, se jis ke ou te joure m poutèt m te gen lòt moun k ap ede m. Kijan lòt moun? Ou nan yon relasyon avèk fi ou di kijan lòt moun fè ap ede w la manman? Hein? Kòman ou fè esplike m sa manman? De ki vprevyen, de ki mannigans moun t ap ede w la? Moun nan gouvènman? Yo t ap bay èd sosyal? Nan ki fason yo t ap ede w la manman? Ou dim m se fanm kap tann dyaspora pou fè transfè ba li eeh madam wi nan moman sa ou te gen bezwen ou te nesesite manman eeh sak pase nòmal nòmal je je deja ma famille a okipe an Ayiti sè klè m pa tap ka okipew madam Vanessa Désiré e se sa yi di w la menm wi madam ou bay twòp egzijans egzijans w yo twò wo manman. Ou tande, lè ou di gason pa ka fè anyen pou ou, ou chwazi ou pran fiy, kounye a ou egzije moun nan, ou te vle kale tèt a moun nan, oubyen ou te vle fè y fou? Nou menm madivin nou gen sa pou defo menm, e sa pou k rive nou, nou gen foli ay pran fanm parèy an nou, kounye a n ap pale e madam nan nan yon lòt odyo ankò, oubyen yon lòt ekriti ankò. Nap pati avè sa a wi. Sa a se se la madame Patricia se li menm ki lil H la a wi se klè je ne suis pas riche donc li li pa tap janm ase je je konpri Vanessa ne t'en fais pas sa vle di lajan ke icône ap voye pou Vanessa yo Vanessa di ke lajan yo pa ase lajan yo pa sifi Oyy madivi ou ye ou gen lajan se pou voye plis lajan madam Vanessa map fè w konnen sa la ou gen yon lòt nèg nan viw ou wè la m tounen ap pa m vini avè pase a pou ou la m la nou an 2000 di sa gen 10 ans m pa re konnen nan ki 2000 men m ap vin avè plis esplikasyon ou byen plis rann a kont pou ou manman depi lèm avè w Tan mwen. Men sa Vanessa fè konnen. Se sa w pat vle admèt la. Sa se Vanessa kap pale avèk madam Patricia aka Lil Ash. Se sa w pat vle admèt la. Ou te konn fè yo. A vle di ou te konn voye lajan madam Patricia. Sak fè w pa voye lajan. Ou gen lajan ben. Mwen pap pwan sa nan ou Patricia. Ou gen lajan? Voye lajan ba Vanessa Desire. Ann ale. E ou te konn fè yo lè ou te konn wè m te renmen ou. An men wi ou byen di. Lè w te renmen men si w vin chanje ak moun nan se tou nòmal pou w si te konn ba w mil dola li pap ka ba w mil dola ankò. Ki sa w pa konprann la Madame Vanessa. E sa Sa se le vrè mond Patricia sa vle di chanj avè w ou pa vle bay lajan lap chanje kan atansyon Jovelin Moïse depi w pa bay lajan ou deja konnen sa kap pral tann ou aprè moun pa aji san rezon ande sa se le Vanessa kap pale avè madam Patricia wi ni san reflechi sa vle di il fò ou konnen ke tèt e byen plase sou de zepòl e sa lap fè byen konnen madam Vanessa e madam Patricia. Ok an nou pati pou Patricia ou aka Lil Ash maintenant je ne connais je connais tes intentions je ne suis pas quelqu'un qui achète de l'amour ebyen madam Patricia kisa ou te vle de fi ki se pa achte wap achte lanmou eske ou ta bay jwenn lanmou sè a ou gentan konnen moun nan vin fè sa se pa pou nesesite li vin fè l

Ou gen foli madivin ou pa gen lajan nan dèyè w de le moman ou lajan w fini relasyon an tou rete la tou wi sè a se pa gason y ap fouti pran ti tan avè w la moun nan ap jere enterè an konsa madam lil ash ou pa gen lajan ou bezwen pou relasyon w kontinye Antouka me sa se rezime zen m pote pou nou mesye mesye Joverlin Moise ou gen yon bèl pakou kit se nan politik kit se pou jenès paw ou pa gen ou pa gen ou pa kite non dèyè atansyon m mete w an gad pou si ee fanm sa se m lajan w vin manje la ou paka di ke m te koupab ok nap wè pou yon lòt videyo.